Bonjou bonswa byenvni nan emisyon koze teknolojik pou premye janvyen 2022 premyè emisyon koze teknolojik pou ane 2022 a ki prezante pa chè anfan Izidò e ki ap difize sou mastè radyo.

oubyen jou pwoklamasyon endepandans Ayiti. Nou di jou pwoklamasyon paske, anfèt, Ayiti te endepandan byen avan premye janvye 1804. Ayiti endepandan depi 19 novanb 1803. Byen sur. Pouvu ke dènye batay endepandans Ayiti nou mennen l nan 18 novanm 1803. S on revòlt ki lanse depi deja anviwon dezan, ke fen revòlt lan fèt sou kòmandman, sou kòmandman Desalin. E nan novanm 1803. Pi fò pati peyi a, ansyen Sendomeng, te deja sou kontwòl Desalin. Pi fò pati peyi a sou kontwòl Desalin te genyen tou senpleman de blòk ke Franse yo te gen kontwòl toujou. Se te Mol Sen Nikola, byen antandi, e Kap Franse, pouvu ke lè sa l potko Kap Ayisyen. Mentnan, Kap Fransè, ki se te pi gwo moso a, sou kontwòl Wochanbo, ki se yon jeneral fransè, ki tap jere lame a ki ki tap mentni esklavaj nan pati lwès Sendomeng nan, te genyen yon dènye batay ki te fèt 18 novanm. dan lane 17 a 18 novanm 1803, kote ke lame Desalin nan, lame endijèn, te deplwaye tout dènye resous yo pou yo te atake Kap Fransè, presizeman Fò Breda, kote ke rès lame san oubyen yon pati nan rès lame fransè a, sou kontwòl sou kontwòl Wochanbo, te.

Li spesyal sou fon paske nou konnen se premye pèp nwa ki te retire tèt yo nan esklavaj. Depi 300 zan, te genyen yon dil tripati ki te fèt, Ewopeyen an al chèche yon seri de moun an Afrik, mennen l an Amerik vin travay an esklavaj pou blan yo. E lè yo di w an esklavaj, se paske yo pa peye moun yo e yo mare yo tankou bèt, Yo bat yo, yo pa gen dwa fè lòt bagay ke travay pou blan. Senpleman sa w gen dwa fè. A mwen ke pou yon rezon pou yon lòt, yon moun ki te achte w, paske se tankou bèt yo ye, sètadi ke gen moun ki achte yo, moun sa yo, ou gen plantasyon pèsonèl ou, ou achte kèlke nwa pou al vin travay tè ladan l pou fè w rekòlt epi pou ka vann rekòlt lan. Sètadi se te yon sistèm ke li ye se pa pou leta yo tap fè yo tap fè sa se pa pou leta yo tap travay se pa gouvèneman an m ta di oubyen de ou tande se avèk yo tap goumen kont lame fransèz se pa lame fransèz la li menm m ta di tout nwa ki te la yo tap travay pou li se te yon sistèm sètadi ke se nenpòt moun ki blan ki gen kòb ou ka achte kèlke nwa. Nòmalman ou mete sou nan jaden w travay pou ou menm jan ou te ka achte bèf pou travay ou gen cheval ou gen on sanm de lòt bèt ou te ka genyen esklav nwa sa yo pouvu ke w gen kòb pou achte l mentnan nou konnen yo te nwa ki te an ayiti yo se yo menm ki premye gwoup nwa ki elimine bagay sa sou tè a donk. Li menm sou fon koze a son gwo tonton koze ke li ye. Men sou fòm nan li spesyal paske sou fòm nan sak fè li trè trè spesyal se paske la frans se te youn nan pi gwo pwisans ki genyen nòmalman sou tè a pi gran pwisans lan e se pa yo menm sèlman ki te gen esklav te gen esklav anpil kote nan amerik la men nan ki te sou titèl plizyè lòt peyi men la frans se te yon gwo tonton pwisans Li te parèt pi difisil pou te retire kò ann esklavaj anba Franse a, li te parèt, byen antandi. Se yon bagay ki te estrawòdinè pou nou pran zam, se pa negosye n negosye pou dire nou k bati tout peyi a e nou k fè tout plantasyon, se nwa yo ki bati tout sa k gen pou bati, donk yo ka rele yon moman yo di yo ba yo chans yo pou yo viv sou tè a tou nòmalman. Se pa sa l te fè, l pa t mande yon negosyasyon yo te dakò, sèke yo deside pase pa lèzam. E m te pale deja nan yon emisyon avan e de yon emisyon n te fè sou lanmò Desalin ke n te pale de Tousen Louvèti ki te planifye diplomasi revòlt sa a, ki te fè li posib paske esklav yo, yo pa gen fòmasyon militè. Mentnan, pou n retounen nan nan 18 novanm 1803, se ke nan nwit. 17, 18 novanm yo anvayi Fò Breda e avèk tout resous ke n te ka genyen e pwente kano eksetera men Fò Breda kòm fèt Rochambeau pa santi li afekte paske yo konnen se yon fò ki byen chita e lè nèg yo deside mache sou fò a kanmenm se yon bagay ekstwòdinè sou lafòm. Pouvu ke moun ap tonbe, nèg yo byen abrite yo nan fò a yap tire sou moun kap avanse sou yo, sou lame endijèn nan, e se sak fè yo di ke youn nan bagay ki estwòdinè, kaporal Amò ki boulèt pran. Chapo l boulèt pran cheval li li tonbe l woule l leve toujou lap di annavan se paske nèg yo gon santiman e yap chante libète ou lamò kèlkeswa sak pase a yo te mèt mouri yo menm yo tiye aske yo lib sa yo tap viv nan esklavaj la se pat lavi l te ye yo pito tou mouri kounya ke yo retounen nan fòm de lanmò sa yo te prè pou yo mouri. Donk y ap apwoche, yo pa abrite paske yo pa nan fò, yo a, yo a nu yo menm, y ap avanse e y ap tonbe. Moun ap tonbe, ap pran bal bò kote w tonbe w gade l ou wè lòt la tonbe w di libète ou lamò avanse toujou. Moun ap pran bal yo tonbe, moun ap tonbe, nèg yo ap di an avan toujou. Anfèt, byen antandi, yo te, te, a kèl, a, a, a, a, a on moman de la dure, Yo di ke Rochambeau te mande pou yo kanpe konba a, pou yo te kapab nòmalman salye bravo Kaporal Amos ki tèlman paran te parèt estwòdinè sou flan sou flan goch fò a, jan misye ap avanse, li tonbe, nèg li yo tonbe, l ap di, konprann, an avan, y ap monte yon ranp kote ke pou yo avanse sou fò a sou yon èl, epi moun ap tonbe atè, y ap mouri, y ap woule, nèg yo ap avanse, yo pa pè mouri an. E loske ou gen moun ki devan pa pè konsa nèg ki dèyè yo sa yap fè se avanse. Sa ki pase sou la fòm toujou a yon moman de la dure lapli kòmanse tonbe loraj ap gwonde eklè nèg ap goumen nèg ap tonbe nèg ap goumen nèg yo pa wè yo pa konnen yo sa ki fè yon moun pi fò e se sak fè an mwayen oryan an Ameriken toujou pèl konsa sè ke nèg yo pa pè pou yo mouri pou koz yo genyen nèg yo ktap goumen la nan moman sa a yo pa pè pou yo mouri pou koz yo a yo menm yo tiyen aske yo libè yo lib oubyen yo mouri e si se ap chante libète ou lamò a se tout bon yo kwèl yo pwouve ke yo kwèl pouvu ke yap avanse moun tonbe bò kote yo yap avanse yo mèt mouri kounya la paske yo pap tounen nan esklavaj yo menm son bagay estwòdinè sou lafòm. Donk jiskaske yo pran fò a, jiskaske Rochambeau byen antandi file pa dèyè avèk yon ti twoup yo met deyò, nèg yo genyen konba sa a ki se konba batay Vètyè la. Batay de Vètyè, 18 novanm fini, paske l t ap fèt nan nuit 17 a 18 novanm, tout nuit konba gason ap tonbe. Gason pa kanpe, gason ap tonbe, boule tir gason ap tonbe e pa bliye tout rès peyi a nèt lame endijèn lan te gentan kontwole l deja, se te senpleman ti mo sou Mòl Sen Nikola avèk Kap Fransè ki te nan men lame fransèz la toujou. Donk Osanbo repliye avèk yon ti twoup al kache yon kote. 19 novanm 19 novanm 1803, Rochambeau voye yon moun vin negosye, se te Duvivier, li voye vin negosye avèk Dessalines. Duverrier, yon bagay konsa, li voye vin negosye ak Dessalines pou di Dessalines, ban mwen kèlke jou pou nou kite sòl la pou ou, pou n kite. Sendomeng. Paske namalman nou kriye venki. Nou pèdi konba a, nou pap goumen ankò. Donk ou vle libète, nou libète. Nou lib. Nou fè sa n vle sou tè nou kounye a la. Tann mwen, ban mwen yon ti tan pou m swanye kèlke moun ki blese, pran bato, òganize m pou n ale. Donk yo sou tè a, men yo pa lame ankò. Desalin genyen konba a e Desalin bay nèg yo 10 jou devan yo pou yo anbake pou yo met deyò. Byen ke Desalin te kenbe kelke moun sou verou nan prizon, li pa li pa kite tout moun ale, sa vle di moun li te gentan gen kontwòl yo, li pat remèt Rochambeau yo men Li bay nèg yo 10 jou kite tè a, men pandan yo sou tè a, yo neja klè yo venki, yo pa nan gè ankò, tè sa li apateni pou nou, nou mèt fè sa n vle avè l. Donk Ayiti lib depi 19 sa Wochanbo dakò a. Totantan ke menm si te ret yon sèl moun depi l kwè ke l nan konba avè w toujou li se ou soutyen li, ou se esklav li, li ap jere w toujou, ou toujou. Nòmalman poko genyen lagè la ou gen yon konba men lè nèg la diw wi ou genyen kounya la li pran tout nèg li yo ki te nan mall sen nikola paske konba a pat gentan paske yo tap fini avèk avèk kap fransè pou yo file sou mall sen nikola pou yo al wè sa noy gen nan menl nèg yo di yo pèdi yo fini yo pap kouman ankò donk sèke nou endepandan men pa kont 19 novanm 1803 nou endepandan. Men nou bezwen gon, nou bezwen pwoklame l, nou bezwen ak endepandans. Nou bezwen pwoklame endepandans nou. Mentnan, ee, pwoklamasyon endepandans nou fèt premye janvye 1804. Se yon gwo koze, yon bèl bagay, nou endepandan. Ee, la, il fo konprann ke, anm. Yon aspè nan istwa a jiska kote kounye la a se ke sou fon an se te deja yon gwo tonton ensilt paske Ayiti endepandan an Amerik la men se pa an Amerik lan e pa Ayiti sèlman ki te gen esklav. Sa vle di ke pa gen lòt kote ki gen esklav an Amerik ki k ap sipòte sa. E nou endepandan sou fòm toujou sou fòm toujou se se se se pat yon ti bagay piti pouvu ke pouvu ke imaj pwa ke nou fin genyen nou deside pou ke nou fè yon deklarasyon endepandans e Bwayon Tonè di Desalin konsa ke pou nou ta ekri ak endepandans sa nou ta sipoze jwenn po blan. pou sèvi nou kòm pachemen pou n ekri Ak Endepandans sa. Nou ta sipoze jwenn kran blan pou sèvi nou kòm ankriye. Nou ta sipoze jwenn san blan pou sèvi nou kòm ankr. E n ta sipoze jwenn bayonèt pou sèvi nou kòm. kòm plim pou n ekri ak endepandans sa a. Sa vle di ke sou lafòm nou gen yon konfyans e nou gen yon pwovokasyon n ap fè nou gen yon pwen nou santi n plen, nou santi m djanm. E sou fòm nan toujou li pa piti. E se poutèt sa e pou pawòl sa tou ki fè ke yo di Dessalines chwazi. E bwa on tonè poul ekri ak endepandans peyi a ke nòmalman ke nal fè deklarasyon endepandans sa Gonayiv k se sak fè yo di Gonayiv se site endepandans an fèt desa Gonayiv se ta site endepandans mond lan pou vu ke nòmalman Ayiti se te nòmalman tè endepandans se manman endepandans mond lan te ye paske se te. lè n fè deklarasyon endepandans nou, nou pa t fè deklarasyon endepandans pou tèt nou, nou te fè deklarasyon endepandans inivèsèl, ki te paske te gen yon fo deklarasyon endepandans inivèsèl Lafrans t ap pwone ke tout moun, tout òm, nès lib e ego devan lwa. Pandan Lafrans di sa a, li te genyen moun ki ann esklavaj ann Ayiti e ann Amerik. Donk, se pa se t yon fos deklarasyon endepandans. Alòske Dessalines li menm, li klè kou sa ke, bon, Depi yon moun met pye l sou tè sa a ki se tè endepandans Ayiti, ou lib. Kèlkeswa kote ou sòti a, kèlkeswa anba men kiyès moun ou te ye sot. Depi w met pye w ann Ayiti, ou lib. Ou pa bezwen okenn papye ki di w lib. Ou pa bezwen gen yon ak ki pou sètifye ke te gen yon moun ki te ba w dwa pou w lib. Depi w met pye w ann Ayiti, ou s on moun ki lib. Mentnan. Toujou, Sizèti sou la fòm, se yon pwovokasyon ke l ye sou pou entènasyonal la. Sa pa t fini la, nou fè deklarasyon endepandans nou, e deklarasyon an, se Bwawontonè ki te li l nan lang fransè, apre sa Desalin li menm te pale nan lang kreyòl. Sa ki te etire atansyon moun nan deklarasyon pa Desalin nan li menm, se di fèt ke l di se pa senpleman pou nou pwoklame endepandans nou kont baba sa yo, fòk nou aji on mannyè pou ke pèsonn moun pa oze panse ka vin mete nou nan esklavaj ankò. Li menm Desalin sal kwè ki rele pèsòn moun pa oze vin mete nou esklavaj ankò a, se dil di konsa sou bout tè sa depi son moun ou son blan fransè eliminel. Lè nap fè gè tout batay ki tap fèt yo se lame kont lame. Sètadi moun ki pa nan lame pat nan lagè. Sètadi ke lè lagè a t ap fèt avèk lame, nou vin genyen gè a, moun ki pa t nan lame yo, gen timoun, gen medam, gen gason tou ki pa t nan gè, ki gaye tout kote nan peyi a. Sètadi ke lòske nou pwoklame endepandans, sètadi tout blan sa yo tou yo vin dèzayisyen. Paske lè pwoklame endepandans tout moun ki nan peyi a lè sa vin gen stati, peyi a vin Ayiti, li vin gen stati ayisyen. Tout moun ki nan peyi a nan moman yo fè endepandans la. Donk, an kèlke sòt, blan ki te la yo te sanse vini ayisyen. Men sof ke, Desalin li menm nan deklarasyon pa l la, li pa wè pou l kowabite avèk blan pou yo pa gen nan tèt yo pou yo fè yon estrateji anba anba pou yo ranvèse bagay la epi pou yo jwenn bakòp Lafrans vin sipòte yo. Sa se konsa l te wè l. Se pa, m p ap jije si l te byen wè l ou si l te mal wè l la. Mentnan, paske istwa, pati sa a gen anpil, anpil lank ki koule ladan l, anpil moun e ap di sa yo panse ke Desalin pa t gen dwa fè, te gen dwa fè. Men n ap di ezakteman pito kontèks bagay yo. Sètadi ke yo kwè ke Desalin pa t dwe fè touye tout blan yo, n fin endepandan, fi, timoun, on se lòt moun ki se dè agwonòm, dè enjenyè, medsen, ki pa nan lagè, ki tap fè lòt koze nan sosyete a li pat dwe fè touye yo sa se tout yon lòt deba li ye se pa nan deba sa m ye men la chòz sè ke map pale pito sak te fèt pou nou al pale pito de konsekans ki genyen plita e nou menm nan ki eritye de sa yo ke ou konnen l ou pa konnen l ou eritye de yo e nou menm kisa kòman nou ta dwe konpòte nou jounen jodi a e se la m vle rive. Mentnan Desalin deside pou ke li fè asasinen tout blan. E 2 janvye sa nou fè endepandans nou an, a mas, misye li pase de vil an vil pou lal verifye a zye pal eske gen asasina epi yo ravaje tout blan. Depi se blan, non sèlman ou touye l ou pran nòmalman pou pran tèl. Pou pran kay li, pran sa l posede. E, dans un premier temps, yo te yon ti jan sansib pou yo ta tiye fi yo. Men, gen de fi yo pa t touye, an fen de kont, paske gen fi yo te, yo te egzije nòmalman pou yo vin epouze de, de, de, de jenero, eksetera, paske se te bèl fanm yo te ye. Gen fi tou, yo te touye. Men, tout istwa sa yo sou jan l fèt la a fè ke, nòmalman, Etazini, Lafrans e lòt peyi nan zòn nan pa ta vle aksepte Ayiti endepandan. E lè yo pa aksepte Ayiti endepandan, sa fè ke relasyon komèsyal p ap ka fèt avèk peyi a. Nou konn sa? E nan negosye endepandans, se jis pli ta, pli ta e pli ta ke Lafrans di ke pou m aksepte endepandans pa w, ou pral ban m yon pakèt kòb wi, w ap achte endepandans lan nan men m. Sètadi l pa dakò ke l te bat li paske si tout fwa ke e. Nou pa nou pa t bat lafrans se kòb nou te reyini kòmsi m ta di w ekout yon nwa te kapab achte endepandans li nan men mèt li depi w jwenn kòb men sof ke w pa t ap janm jwenn kòb sa paske w pa p travay pou kòb mentnan men se sa k fè sa konn rive menm jan yon moun yon lòt blan ka achte w nan men yon lòt blan ou menm si yon blan ba w kòb ou ka al achte ou ka achte libète w nan men mèt ou. Mentnan, lè w achte libète w, ou lib, ou fè sa w vle. Mentnan, si Lafrans di kounye a la, fò nou achte libète a nan men l, se kòmsi l konsidere nou an esklavaj toujou. Li konsidere nou an esklavaj, pou l konnen, pou l wè sa pou l ta fè pou nou pou n pa nan esklavaj, se menm bagay la. Li evalye kantite. Ou konprann grenn esklav oubyen kantite moun ki nan an Ayiti, ki ta pou li dè esklav yo ye pou li, se retounen l poko retounen vin pran yo nan lespri l ki se esklav li toujou, malgre Lafrans se li k t ap pwone libète egalite dè tout moun fèt lib e ego an dwa, malgre li k t ap pwone sa, men li menm li pa t wè moun l ap di yo la te gen nwa ladan yo. Donk, e nwa nou ye, nòmalman nou pa ka deside n endepandan, il fo ke n achte endepandans nou menm jan on grenn nwa te ka achte l nan men mèt li men tounye an la sòm de nwa ke nou ye an ka achte l nan men l. Li ese evalye nan tèt pa l konbyen nwa k la, li mete pri sou chak grenn tèt nwa epi li fòme yon valè li di men konbyen kòb pou peyi sa bay pou kapab vin endepandan. Dou. De epòk sa, nou vin gen sa ou rele yon dèt endepandans. Men sof ke, nou pa t oblije peye endepandans an kach, li te vin yon dèt ke nou ka peye ti moso pa ti moso. Enben, sa ki pase se ke. Alepòk, alepòk, pou yon moun kapab siperyè ke yon lòt, ilfo ke nòmalman ou te gen plis fòs fizik. Se te fòs fizik ki te fè ke nòmalman yon nasyon te siperyè ke yon lòt asyon. Dayè, menm yon fanmi te gen plis enpòtans ke yon lòt fanmi lòske fanmi sa te gen plis gason ladan l. M pa p pale de Ayiti, m ap pale dan lemond antye. Otrefwa, paske se te yon mond ki de rapò de fòs fizik, rapò de fòs zam, lefèt ke te gen yon seri de, m ta di, Endyen, antre parantèz la, Amerendyen, Endyen Damerik, paske n pa, bon, anfèt, se te de moun ki te la, Ewopeyen yo parèt, li deside rele yo Endyen, yo pa t an End, yo pa t Endyen an kèlke sòt. Ok. Men yo menm yo pa konsa yo te rele tèt yo, yo te rele tèt yo des Taïnos, eksetera selon blòk yo te ye a. Men, ann di, Taïno, Taïno ki te la yo, sou tè m te ye la a, yo menm yo pa t abitye fè lagè, se te plantasyon yo te konn fè. Rapò de fòs yo te fèb ki fè ke lòske Ewopeyen yo debake avèk zam e gwo bibit, yo otomatikman te pran tout tè sa ki nan blòk Amerik la pou yo e yo mete lwa ladann. paske se te rapò de fòs fizik ki te nòmalman prime. E, kèlke tan apre revolisyon endistriyèl yo, oubyen dezyèm revolisyon endistriyèl ki fèt petèt nan diznevyèm syèk la, te fè istwa, dòn nan te kòmanse chanje pou yo domine. Dominan an se te moun ki te gen plis kapital nan men l. Se te rapò lajan ki te kòmanse ap prime nan mond lan. Sètadi ke se te yon peryòd kote ke olye se te senpleman gouvènman lame ki te gen plis fòs kontwole mond lan, te vin gen yon seri de moun ki te gen anpil lajan, paske moun ki te gen anpil lajan te ka kreye dèzendistri pou pwodui a gwo echèl a yon kantite rapid pou ki otomatikman ou te kapab oryante tè a. Ou te ka deside kiyès moun, ki peyi ki te jwenn plis tèl pwodui paske se te de moun ki te gen anpil kapital ki te ka fè de zendistri pou sa. Ou te ka deside nòmalman ki moun ki ka travay, kiyès ki pa ka travay, kiyès ki ka manje, ki pa ka manje paske endistri te vin kraze. Agrikilti endividyèl te kraze ti travay endividyèl. Pou te ka viv, fò w t al travay nan yon endistri. Mond lan t ap endistriyalize, e pou fè endistri fòk ou te gen kapital. Donk nou te antre nan mond kapitalis. E nan mond kapitalis sa, te genyen nòmalman moun ki te gen plis kapital yo, se yo ki te òganize e oryante mond lan. Se poutèt sa yo t ap pale de Yon nouvo fòm esklavaj, se esklavaj kote moun ki te mèt yo se te moun ki te gen plis kapital nan men yo. E yo te etabli sa nan yon kantite peyi nan mond lan, ikonpri Ayiti. E la, pou yo te kapab kenbe fòm sa a ann Ayiti, pou fè yon lòt fòm desklavaj, gen yon seri de famiy ki te gen posiblite fè endistri, yon seri de lòt peyi tou ki te vin fè endistri ann Ayiti, e se yo menm ki te òganize sosyete a nan fòm ke yo te vle. La ankò, se te kapital ou te bezwen, ou pa t ap ka fè yon revolisyon avèk zam pou nou te fè ke moun ki te toujou pi ba a, k ap pase mizè, k ap travay di yo ba w yon ti mwayen kounye a pou senpleman deplase al lakay ou dòmi, manje, retounen demen si Dye vle vin pwodui pou yo. Menm fòm esklavaj ki t ap genyen lè sa a pou yo te ba w baton pou w te travay la, Yo fò li yon lòt jan. Fò manje fò bwè. E pou manje fò bwè, il fòk ou gen yon ti kòb nan men ou. E e nan men yo kòb la te ye, kapital la. Pou yo ba ou l, yo fè dè endistri vin travay ladan l. La, se te nouvo fòm esklavaj la k te genyen. E Ayiti e lòt peyi. pat gen mwayen nòmalman pou nou te pran tout fòs nou ranmase l pou nou te leve zam goumen a pèsòn moun. Okontrè, se te yon teknik mond lan itilize pou ke moun ki gen fòs fizik sa yo, nou pral oryante fòs fizik yo pou nou yon lòt fason. Ou gen fòs, ou gen fòs pou ke w fè tout yon nuit ap goumen, pa vre? Pou w kanpe sou de pye w. Ebyen, vin bay li la, n ap ba w kòb mwayen pou w manje, pou w bwè. E mond kapitalis sa a, se rès li n ap viv la aktyèlman. Aktyèlman, nou nan yon lòt peryòd. Paske nou nan nou nan kè twazyèm revolisyon endistriyèl ki ka menm plonje nan katriyèm revolisyon. Nou nan revolisyon nimerik. E revolisyon nimerik lan nou ye la a, li chanje kèlke dòn. Ou pa bez, moun ki ap kontwole kounye a la, se pa moun ki gen fòs fizik la. Moun k ap kontwole pa moun ki genyen kapital la. N ap sezi tande sa. Men se vre, sonje lò n te piti, otrefwa. Lòske pou w ta fè yon bagay oubyen pou w ta gen kòb, pou w ta gen machin, yo mande w nan ki fanmi ou sòti. Paske se de fanmi ki gen kapital, ki gen lajan nan men yo, se yo k ka fè. Se pa an Ayiti sèlman non, menm Etazini wi, yo toujou mande w ki fanmi ou ye, Rockefeller? Fanmi Ford ou ye? Paske gen de fanmi ki te gen yon kantite lajan nan men yo ki oryante mond lan, ki ka fè yon seri de bagay. An Ayiti, yo mande w si se fanmi Brant ou ye, fanmi Meuse, fanmi Accra, eksetera. Paske nou te nan yon mond, nou te nan yon peryòd endistriyalize, oubyen nou te nan yon fòm desklavaj endistriyèl, kote ke moun ki gen plis kapital yo ap kontwole, ou pap janm ka travèse vin gen kapital yo paske ou pap ka ap travay pou genyen l, fò w gen kapital, e kote w pral jwenn kapital sa? Ou pap ka al labank wal pran l, ki kote wap jwenn li? Kòman wap fè gen kapital? Kòman w pral fè sòti nan esklavaj sa? Travay san kanpe. E, byen antandi, se poutèt sa, te gen anpil, se vre, te gen anpil manifestasyon k fèt detanzantan nan plizyè peyi konsa pou ke yo amelyore kondisyon travay moun k ap travay nan faktori, moun k ap travay nan sesi, moun k ap travay nan sela, eksetera. E, se bagay ki te gen anpil, nou konn sa. Men pakont, otan depi yo amelyore. Byen antandi, se sa k fè te vin genyen Karl Marx te travay sou sistèm kominis, eksetera, paske l wè s on esklavaj li ye. Èske tout bagay yo k ap travay la, moun yo tout moun pa ka gen menm kòb nan men yo? Mentnan, bon, se te yon bèl filozofi men ki te prèske enposib pou enpoze, pou vin chita tou. Menm moun ou di l pou li a, apre sa, li toujou li toujou panse ke nòmalman li sipoze gen plis kapital k on lòt moun, anfèt. Men, nou pap pale de kominis la, an nou antre toujou nan twazyèm revolisyon ensistriyèl nou ye. Nan peryòd ke nou ye la a, depi ke entènèt te vin antre an lign de kont lan, nou gen yon lòt mond, sof ke gen anpil moun ki pako konn sa, yo konprann ke nou, yo sipoze gen yon gwo kapital pou yo kapab evolye fè yon bagay nan lavi yo. Jounen jodi a ou bezwen kapital zwit. S pou w fè pou sòti nan strikti esklavajis ke rès mond lan ap mete yon seri moun yo, ou bezwen genyen 1 konesans nimerik 2 aksè avèk entènèt. Ou pa oblije gen fòs fizik, menm jan avèk premye peryòd la, ou pa bezw ou pa oblije genyen kapital menm jan a dezyèm peryòd la. Poukisa? Anfèt, ban m di w yon senp chif ki fè sa. E pandan peryòd kowonaviris la genyen 50 kantite nouvo moun ki milyonè. Kantite, eskize m. Pandan peryòd lan, kantite nouvo milyonè ki genyen nan mond lan evalye a 56 milyon nouvo milyonè. Sètadi yo tèlman l fasil pou moun fè kòb kounya la ki pase de ryen. Yo remake genyen 80 pousan mouvo milyonè yo se self milyonè yo ye, se moun ki fè tèt yo milyonè. Setadi se pa moun ki leve nan fanmi ki kite kapital pou yo deja. Se te self milyonè. M ta renmen nou fon ti reflechi sou sa. M ap pran poz n ap tounen toutalè.